Kisa w tap chwazi? Monchè m pa baw manti ameriken an m ta pran paske m paka sipòte bagay sa twòp mizè si m ta di se si m ta di se ayiti pou m ta viv la son salòp mwen ye paske ayiti twòp twò chen manje chen nou paka viv nan sitiyasyon sa si kounya la w te banm ameriken an m tap tou vole ansanm avèl m tap fè zèl m ale. Moun ki ta pou reponn keksyon sa pou mwen se gouvènman moun kap travay nan leta yo paske sim nan peyim yo paka di pou mal viv nan lòt kote m sipoze e nan peyim nan poum viv poum byen tchuip pou peyim nan byen akeyi pou lòt pou lòt moun kapab vini vin wè kisa kap fèt nan peyim nan pou nou byen akeyi n poun ka gon peyi ki avanse pou pi devan pou yo ka di wi men sa ayiti fè. Ayiti tèt dwat
Ayiti tèt dwat map rete boo e peyim li ye m alèz nan peyim e peyim li ye banm lajan m ret nan peyim m fè biznis epim gen sekirite m ka sòti m al nan lanmè lèm vle menm m pa konte m al nan lanmè m pa ka al nan lanmè m pa ka sòti m pa ka al nan bal koz ensekirite men kounya gen yon kidnapin Espesyal sa w genyen yo pran nan men w M ap ret nan peyi m Depi m gen mwayen vin nan peyi m m ap rete m p ap pati non mwen menm. M pa t ap Ayiti si e te chwa viza m te fè. M abitye vwayaje, m pa janm pati. Yon moun ki pati se yon moun ki ale k p ap tounen. Mwen, mwen vwayaje. Lè m vwayaje se kòb m al fè lòt peyi afè. Lè m lakay mwen, mwen envesti pou m bay travay. M ta renmen peyi m gen serenite, peyi m gen lapè, peyi m gen yon vi nòmal pou m ka envesti. Si pou ke m fè peyi m avanse. Ant yon viza ameriken ak yon milyon goud pou rete viv Ayiti, kisa w t ap chwazi? Viza m t ap pran oh sa m ret nan peyi sa a m ap pase mizè jan m bezwen kite peyi sa a m pa kapab la m t ap gentan ale men menm m t ap bliye si m gen fanmi dèyè ale m brale. Mwen renmen Ayiti anpil. Se sa ke m la jounen jodi a. Se sa ke m pa t gen tan pran kanntè. Lèzetazini pa enterese m. Si ta gen yon peyi ki enterese m, se yon lòt peyi, pa Etazini. Nou menm, se pa sa nou bezwen. Nou bezwen travay, yon peyi pwòp, yon chanjman, kote tout jèn kapab al lekòl, kote tout moun ka gen yon avni, kote polis nasyonal la pa bezwen nan revandikasyon sa l ap fè la pou l oblije kraze brize. Nòmalman, m ap rete nan peyi m non. M pa gen anyen m pral fè laba a, laba a lè m ale se kouraj mwen m pral bay, m pito vann kouraj mwen nan peyi m nan e m ap vann kouraj mwen jiska ma mò, jiska dènye jou paske mwen se yon militant, mwen se yon fanm ki ap fè sosyal, m ap fè mizik tou, se konsa m kapab pa fè pase kri mwen, yon milyon goud sifi pou m viv nan peyi m nan alèz. Nòmalman fòk mwen di w e mwen p ap goumen pou tèt mwen, mwen menm m t ap. plis renmen wè peyi a chanje. Olye kèlkeswa sa yon moun ta ofri m, m ta prefere rete viv lan ke m pran kòb lan pou m al viv yon lòt kote oubyen pou bagay yo pa janm chanje pou m ta rete la toujou. Non, li pa bon. Mwen m swete ke tout bagay chanje. M pa ta p pran ni milyon goud la ni viza. E sèl sa m ap mande se yon chanjman ke m bezwen. Sa vle di m bezwen gouvènman sa ale, pou yon lòt gouvènman ranplase l nan tranzisyon epi pou eleksyon fèt tout bagay nòmal.